Bonjou bonswa depandaman de nan lè wap gade nou an deja ou konnen non an deja nou se Chrisnel Jeanty zanmiw sèvitèw ki toujou la pou fòmew e enfòmew jodia nou gen yon trè bèl sijè nou pral pataje ansanm avèk ou. Viv avèk fanmi ou, pitit ou, madanm ou, bò kotew se pa yon luxe se yon dwa ke ou genyen pou viv ansanm avèk fanmi w. Jan nou toujou di w, telefòn ou fè tout tan avè w, fè tout tan nan men w, men san w pa janm rann kont si w kapab fè tout bagay avè l. Jodi a nou vle di w, telefòn ou pa sèlman yon pòtab pou ou resevwa oubyen fè apèl, oubyen patisipe ansanm avèk zanmi w sou wastap, sou fesbouk, sou enstagram. Gen yon pakèt bagay Ou menm ki pa gen aksè avèk yon òdinatè oubyen ki pa gen konesans pou w manyevre yon òdinatè, kote ke pwòp telefòn ou kapab itil ou pou fè yo tou. Se pou sa n ap goumen. Bueno, jan nou tande l la, jodi a nou vle pale sou youn nan pwen ki vrèman enpòtan konsènan moun k ap fè demach pou antre swa pitit yo oubyen madanm yo vini viv ansanm avèk yo nan peyi Chili. Nou deja konnen tout moun sanse klè sou enfòmasyon ki gen awè avèk kontra travay, kopi kanè definitif, sa ki gen awè avèk lèt nan notè, tout moun deja fin klè sou enfòmasyon sa yo. Youn nan manman bagay nou konnen ki bay anpil moun pwoblèm, n ap pale prensipalman Ayisyen, frè sè nou yo, parèy nou yo, se sa ki gen ak wè ansanm avèk pwogramasyon randevou nan OIM lan, nou konn anpil moun gen difikilte pou. yo pwograme randevou oim lan pou yo kapab ale depoze pyès. Ebyen jodi a nou pral pote yon videyo tutorial pou ou kote ke nou pral anseye w. Nou prè pou nou fòme w e enfòme w. Sof sa nap mande w pataje videyo nou yo, pa bliye ban nou like ke nou merite a, anplis si w poko fè sa Abòne si telefòn ou an an espanyòl w ap wè l make Suscribirse. Peze ti bouton wouj ou wè ki make Suscribirse a pou w kapab youn pami moun k ap resevwa nouvo fòmasyon ak enfòmasyon n ap bay an premye yo. Ok kamarad mwen yo pou nou pa pale anpil nou deja konnen deja avèk menm telefòn ou an li posib pou pwograme randevou pou fanmi w ou bezwen fè antre isi pou y al depoze dokiman nan oim se sèlman monte sou google ou jan ou wè mwen fè a ou make randevou oim ayiti chile epi y ap ba ou tout sa ou gen bezwen y ap ba ou la yon pakèt bagay an espanyòl an anglè bon breno. Ba yo anpil pou nou t anseye, men pou nou evite twòp tan, n ap rete nan sijè ke nou ye a. Pa bliye de kisa n ap pale, se kote pou w antre pou pwograme randevou ou a. Ebyen nou antre kote ki di randevou, Centre de Réception de Demande Visa, oim, Chile oubyen oim, Brezil. Ok. La yo ap ban nou yon pakèt bagay. Li enpòtan pou moun ki fèt monte sou paj sa premye fwa li yo pase yo gen enstriksyon ladan yo tou. Men kòm nou menm se pa sa nou vin fè, nap sèlman montre w kote pou antre pou pran randevou a epi tout bagay ap parèt fasil pou ou. La yo di w si vous avez un compte actif Chile CAVC veuillez cliquer ici. Si ou son moun ki te deja anrejistre sou sistèm lan ki gon kont ki anrejistre ki ranpli avèk kondisyon OIM mande yo wap klike la. Men si w pa gon moun tou Si w pa yon moun tou ki konn abitye monte sou sistèm lan, se premye fwa w ap monte, w ap rale pi ba. Epi y ap di w klike isi pou kreye un compte. N ap rale l pou w kapab pi byen li l. Ou wè la yo di w klike isi pou kreye un compte. Alò kòm nou deja gen plizyè kont ki kreye, nou pap klike sou li la, e men n ap ba w eksplikasyon sèlman. W ap klike, epi lè ou fini klike sou li, l ap ba w yon espas Pou w mete email ou a, pase premyeman wap bezwen on kont gmail, epi anba yap ba ou yon kont, on seri de kòd ki parèt, epi wap antre kòd la, on Z, on P, on X. E si pa malè kòd la ta ekri an ti jan difisil, ou paka wèl, wap peze ti bouton opalè ki bò telefòn ou an epi lap li kòd. La yo deja gen tout eksplikasyon kisa pou nou fè aprè nou fini monte sou paj la ok epi lè nou fin fèl nou voye demand la ale yap voye yon email ban nou nap annik ouvè kont gmail nou prenole kade mwen menm la m pral ouvè kont gmail mwen oim ap voye yon email de konfimasyon ban nou. M pral moute sou kont Gmail mwen la. Ok. Oyè m ap voye yon email de konfimasyon ban nou. Email de konfimasyon oyè m ap voye ban nou an, se kote y ap di w pou w anrejistre, y ap di w klike la pou w bagay kontra sinya w la. Kote w wè gen pil ekriti ble sa yo, w ap annik klike sou li. Lè w fin klike sou li, w ap wè menm email ou a parèt anlè a tankou jan m gen email pa m lan, ki se dariosergio815 arroba gmail punto com lan, y ap mande w pou w fè yon modpas. Sa k pi difisil la, se modpas la. Modpas la ap mande w pou l gen pi piti 6 karaktè. Y ap mande w pou l gen yon lèt majiskil omwen, yon lèt miniskil omwen, yon nimewo, epi pou l genyen youn nan siy yo, swa yon vigil, swa yon siy pousantaj, swa yon siy miltiplikasyon, etsetera. Se li ki toujou difisil la wi paske tout moun toujou ap antre antre mo pas antre mo pas san yo pa janm li imedyatman ke ou fini fè sa epi ou klike sou li imedyatman ke ou fin klike sou li paj OIM lan tou ouvè pou seleksyone randevou paske yap baw kote pou antre non moun wap pran randevou a ansanm avèk e nimewo paspò l, etc. Epi, lè w fin kreye randevou a, y ap voye yon imèl de konfimasyon ba ou, jan w wè mwen gen imèl de konfimasyon sa a la a, w ap gade w wè la a, yo di nou imèl konfimasyon randevou, epi yo ban nou non moun lan. Se tou, se trè fasil. Tout ti dout yon moun te kapab genyen, tout ti difikilte, n ap tann ou, pale ansanm avèk nou nan nimewo telefòn ou wè ki parèt nan ekran, epi enskri sou paj la oubyen kite kesyon pou nou nan kòmantè yo. Deja, mèsi paske ou te swiv nou. Mèsi paske ou t aksepte swiv ansanm avèk nou. Pa bliye kite kesyon yo pou nou nan kòmantè yo oubyen kontakte nou sou nimewo sa a w ap gade a.